Family prod.
Nova bonswa. Bonswa.
Koman yo anfom? Anfom.
Ok e welcome nan live lan sachan ke bagay mrenmen manje plis nan mond lan se chokola. Hum. Ok so kote ou branche nou la? New Jersey.
Toto ap fem timid.
Bezwen vitamin tale. Menm limye a bezwen vin gade. Poze nou che. Menm limye a bezwen vin gade. An pou nou di la. Ok. Am.
Kisa ki
Ou ka ou ka ou ka meton tankou yon ti jan pi dwat.
E kòm kò je a.
Ok Good good good good Premye konbyen tan ou genyen depi wap gad live la?
Yon 30 minit pase. Pou premye fwa?
Sa vle di konbyen e si e premye fwa. Eske ou konn abitye anba live nou deja yeah? Ok epi kounya ou fè silfas cheri sak pase sak kote ou te ye pale avè nou poukisa se jodia ou deside moute poun fè ti konesans. M konn rele men sa fè lontan m te rele yon lè. Ah ok ok ok mezanmi men yo gentan pranl wi ah. M gentan bay li wi. M renmen kenbe pwomès mwen. M tap vle ba oul. M tap vle ba oul tou.
Sa w bay la a? Men kòm li te di l twò lou. Maybe li ka separe avè w. Hum. Yeah. Ok.
But avan anvan ti nou rantre nan sijè ki ou pat la. Donk kisa w pote, kisa w anvi di nou, kisa k fè w voye demand lan, tout sa.
Humm m pete san pou sa leo. Humm
ok. Bat monte nan live lan m di a banm sa la. Men ou paka lagem konsa non ou paka fèm sa m te sonjew ou te mankem ou rele ou pa janm rele non live fò pa fè sa ou paka ap sevrem konsa kilè wap repase nan live la la ankò.
Demen?
Demen? Sa w ap fè demen? Demen m lib. Ah men ok, ou lib demen? Pou tout? Pou nenpòt bagay la?
Sa depan. Sa depan, lojikman cheri, se yon lojik li ye, sa depan cheri, ou konprann, ou pa ka lib pou nenpòt bagay. Ou lib demen? Men se bon siy kanmenm. Men a la baz ou pap fè anyen sa w regle konsa. Humm si m gen plan men m pa Tankou si m ta di w si m ta di w demen nap fè bagay lè m di w bagay la pa sèks non tankou nap fon bagay tankou kisa ou tap renmen fè konsa si nap fè bagay.
Sa depan de bagay la. Yeah men kisa w renmen fè kòm bagay tankou pas tan w tout sa.
M pa yon moun ki renmen fè bagay.
Sa vle di just chita kanpe konsa. Yon sèl bagay.
Ou pa renmen fè bagay men yon sèl bagay, ki bagay?
Dòmi. Dòmi ok ok. Non tankou maybe nou te ka pataje yon bagay ansanm. E poutèt sa m di sa e nan tan lib lan. Si tout fwa m pa nan live. Mwen nan telefòn mwen tou. Kòman?
Mwen menm ret nan telefòn. Kòman? Mwen renmen ret nan telefòn apre apre travay, nan tan lib mwen, dòmi, apre sa, tiktok. Men nap ret nan telefòn?
Wap live? Non m pa m pap live demen. A kilè wap sot travay demen? M pap travay demen. Hum m pa konn fè live lè jedi tou, so wè? Bon. Hum yeah. Wap konnen. Pa enkyete w non e pa swiv map swiv ou back non m just ap gad yon bagay ok yeah so nap fè bagay demen nap fè bagay la demen uhmm ok nan ki zòn ou rete nan New Jersey a?
Eventon.

M pa bay manti.
Kara soti mizik, mizik la pap deranje w? Oh. Oh Toto fè challenge pye lejè nou pat vin fèm fèl vin fèm fèl non anmèdem oh challenge pye lejè jodi a pye a lou non pou tout bon ki kote ou rete nan New Jersey a Eventon pa fè m di w non pa di sa banm yon lòt kote pa fè m pa vle w di sa pa gen Tout bon wi. Ou konn nan sou Springfield la hein. Kman?
Ou konn nan sou Springfield la? Ou te wèm la?
Non.
Ou te wèm la? Humm.
Ahh ok. Pase m sonje dènyman m te m te la. Bon ou santi te gon moun ki te wè w? Yeah sa ka rive wi.
Humm m pa two. Ahh ok. E pa tou menm?
Nap priye pou sa rive tande. Ok.
Poum wè bndye ou wap dim yan e mwen menm wi.
Wap wèm wi paskem monte san filtè wap wè se mwen menm. Yeah it's ok it's ok filtè san filtè e baton. Wap toujou wè se mwen menm. Map gentan wè e ou menm.
Non ou ka wèm vin wouj. Yeah ou ka parèt pi wouj. Yeah ou ka parèt pi wouj. Men tankou lè ou nan zòn nan kisa ou fè tankou kisa ou fè ou pa konn fè ti sòti tankou. A lè sa yo fon ti mache nan Eventon nan la bagay sa yo. Pa vrèman. Pa vrèman.
Paske ou pa jwenn demand. Maybe. Lè ou tèt sa anba moun gen men soti. Anba men soti. Men yo ka fè w soti. Li pa enposib pou yo fè w soti. Humm.
Sa depan. Yeah sa depan.
Brotherhood!
Soti yon mal di a yon lè konsa. Mal di a.
Ou pale espanyòl?